ki toujou vyen fè nou le plezi pou ke li la avèk nou e kapab prezante emisyon an. Donk nou deja ap avanse a gran pa, e Chisnalder ki deja avèk nou, e jan ke nou te di l, jodi a nou pral pale de Lachin e gade kòmsi sa ki genyen. Byen konparativman avèk Ayiti, paske yo t ap viv yon sitiyasyon prèske, m ta ka di Lachin ki te gen yon sitiyasyon ki te konplike a yon sèten moman, e jodi a lè n ap gade se yonn nan peyi ki plis enfliyan sou planèt la. Donk nou pral wè istwa li, gade tout sa yo ansanm e fè de konparizon avèk Ayiti e gade pou n wè ki leson ke n ka tire de sa. Tisnaldo bonswa, byenveni, s on plezi pou ke nou resevwa w nan emisyon an, kòm dabitid tou dayè, donk byenveni pami nou. Bonswa Kazy e bonswa oditè, oditris e entènot de Pam FM Stereo. Se toujou yon veritab plèzi pou nou retwouve ou nan lè sa a pou ke nou vin diskite de choz de lespri, diskite e eseye jete de kout pwojektè sou de sijè sansib jan jan ke spòt la anonse li men nou kwè tout osi ki doun enpòtans kapital ki merite.

Justement, ebyen se ap toujou yon plezi pou ke nou genyen w avèk nou Chisnyder. Donk kòm nou te di l deja, e jodi a nou pral pale de la Chine e sitou ki li menm gen yon pase m ta ka di ki ekstraòdinè dan la mezi ou nou konnen tout gè ki te egziste nan peyi a, kòman ke te gen batay pou kesyon kominis e lòt ki te genyen lòt plan. Donk batay sa yo o final jodi a parapò avèk tout perip sa yo. La Chine vini ebyen li li sa li ye jodi a. Donk pou ke nou kòmanse pou moun yo kapab byen konprann miz an kontèks la, si n t ap eseye fè yon rezime de istwa La Chine nan e aprè n a eseye fè konparezon yo, kòman n ta ka ekspoze li, si n ta ka di l konsa.
Monchè e mèsi ankò pou opòtinite ke ou ban mwen aswè a pou ke nou kapab pale de la Chine, de listwa de la Chine e a di yo vrè e listwa de la Chine se yon istwa pou le mwen e si nou kab konsidere kòm etan tumiltyez tumiltyez dan la mezi ou la Chine se yonn nan peyi ki konnen e yon seri de evenman nou ta kapab konsidere trajik kòm etan trajik e poukwa pa menm nou ta kapab di. Se yonn nan peyi ou ta kapab di e jodi an si l egziste ou ta kapab di se petèt yon mirak paske Lachin e pa ou le pase li konnen dè evenman tou kòm e menm jan e a kèlke nivo e a kèlke nivo prè e Larisi tou ki konnen dè moman trajik men Lachin se te bokou pli difisil pou lè chinwa pou pa rapò ansanm avèk e non sèlman la dinasti e dè Qing si nou ka kòmanse istwa la la. E bon, e byen ke se pa istwa de la Chine ke nou pral fè, men nou jis itilize kontèks lan, paske kèlkeswa sijè ou dwe pale, ou pou ou pale, ou dwe kòmanse pa yon brèv istorik ki tout osi enpòtan pou ke nou kapab fè yon miz an plas yo. E la Chine a, a la dinasti de Qing, se yonn nan eleman, se yonn nan peryòd kote ke la, le Chinwa pral viv yon seri de.

la Chine plus bas que terre e genyen tou san pa bliye les invas envazyon mongòl yo ki se te yon yon peryòd ki tout aussi tumultueuse nan istwa chinwa yo kote ke le la grande muraille de Chine jounen jodi an ke anpil moun ap pale de li men si yo konn istwa yap rann yo kont ke la grande muraille de Chine te konstwi an pati se pou te ka pwoteje la Chine des in de de l'invasion de la Mongolie paske pèp mongòl la ki pat janm sispann pandan lontan tromatize pèp chinwa Pèp le Chinwa a, ki te toujou ap anvayi yo detanzantan, ofinal, se yonn nan eleman ke yo ta pral fini pa twouve kòm eleman de solisyon pou ke yo ta kapab fè an sòt yo kapab pwoteje Lachin de yon seri de envazyon. Paske Lachin se yon peyi ki genyen yon pakèt peyi ki ozalantou l, ki antoure l, byenke Lachin se yon trè trè trè trè gran peyi an tèm de sipèfisi. e an tèm de popilasyon tout osi, men la Chinn tou li genyen yon pakèt peyi ki antoure li e jeografikman la Chinn genyen non sèlman dè zanje jeopolitik e dè zanje jeostratejik majè non sèlman pou rejyon Azi Pasifik e Azi di Sidès men tout osi pou Le mond antye an kelke sot. E pou ke nou fè istwa kout, la Chinn jounen jodi an pou ke nou kapab vini kote nou vle, ke se yon sijè ke nou te komanse dènyèman, la Chinn pral vini jounen jodi an, il y a de cela, je m'te dit il y a de cela 50 ans, Ayiti te reprezante. te vin yon meyè revni yon Ayisyen te kapab anògeye di ke l gen yon meyè revni ke yon Chinwa. Rezon, paske Lachin te konnen de moman ekstrèmman difisil. Rezon, Chinwa yo te rive nan yon sitiyasyon kote ke yo vin pa t ka teni ankò. Apre la dinasti dè Qing, se lè sa a ou pral jwenn avèk larive de Mao, Yo pral gen yon modènizasyon de la Chine. E la modènizasyon de la Chine, li pa t fèt e kòm modènizasyon tout lòt peyi te fèt. Li te fèt a mach fòse. Li te oblije fèt a mach fòse. Rezon, paske la Chine te akimile yon sèten reta, yon kantite e reta ki te ekstrèmman grand pa rapò ansanm avèk lè zeta oksidanto, pa rapò ansanm lòt peyi ki t ap envòl, ke se swa le Japon e ki te ki nan ki ki nan antouraj yo ki tou ki t ap byen evolye, ki te konside kòm yon trè grand puisans. Men la Chine li menm li te tèlman gen difikilte pou l te a avanse. Kote ke les occidentaux e youn nan evenman trajik ke les chinois pap janm bliye se sa ce qu'on appelle la guerre de l'opium kote ke moun yo fè an sòt ke yo anvayi la chine ansanm avèk opium, opium nan ki ki sa li ye se yon sibstans se yon sibstans nakotik se an kèlke sòt se yon dròg ke li ye kote ke yo anvayi la chine. Ansanm avèk li fè ke sitwayen chinwa yo, yo pa wè ni 2 ni 3, yo nan mizè deja yon e yo gen difikilte pou yo pou yo sòti tèt yo, sa ki vin pèmèt ke pou ke moun yo te kapab bliye pwoblèm yo dan yn sètèn mezi yo te oblije ap pran dwòg, yo te kòmanse ap konsome opium kote ke sa vin lakòz ke gon pakèt chinwa ki pral pèdi lavi yo nan gè lopium e Se pa t san savwa ke se lè oksidanto an kèlke sòt ki te inonde mache chinwa a ansanm avèk lopyòm e pou ke yo te kapab pwofite de yon seri de espas non sèlman yo te menm prevwa pou ke yo te kapab separe lachin an plizyè e menm larisi te ladan l yo te prevwa pou yo te menm separe lachin an plizyè an plizyè eta bon m pa konnen finalite a kisa l t ap ye èske yo chak t ap gen yon pati ladan l men sa ki pa t rive fèt yo te byen panse mal kalkile. Avèk larive de Mao Zedong, li menm li pral pran pouvwa la chute des dynasties des Qing, e kote Mao Zedong pral pran pouvwa, li pral fè an sòt ke la Chine, li menm li di bon, jodi an men kote la Chine ye, nou se yon peyi ke yo konsidere nou sur la scène internationale kòm etan yon parya, kòm etan yon peyi ke, e yo te menm, Britanik yo te menm fè yon chante, e pou yo di moun sa, si w pral an Chine ou pa bezwen ale, wa pote sa w jwenn nan pou mwen, men mwen menm m pa prale. Sa vle di ke la Chine, yo te konsidere la Chine kòm etan yon pestifere. e pa pa le pase, pa rapò ansanm avèk sa yo te fin fè an Chin e pou jan sitiyasyon la Chin te konplike. E avèk la rive de yon vizyonè kòm Mao Zedong ki pral rive o pouvwa an Chin e li pral di vwala men kote nou ye jounen jodi a e fòk nou paka rete nan sitiyasyon sa, sitiyasyon ke nou ye a se vre li tris men nou paka rete ladann fòk nou sòti tèt nou e kòman nou pral sòti tèt nou, nou pral fè an sòt Pliske te oksidanto yo, yo menm yo gen teknoloji yo, yo plis avanse ke nou, e nou pa ka bral fè ògèy pou nou di konsa bon nou pa bezwen zafè yo piske yo menm an kèlke sòt si nou nan sa nou ye jounen jodi a, yo kontribye pou ke yo mete nou la. E piske yo mete nou la, nou pral ankò itilize yo pou ke nou kapab sòti nan sitiyasyon ke nou ye. E sa ke yo pral fè, li pral vini avèk yon plan de modènizasyon de la Chine. E avèk la modènizasyon, lendistriyalizasyon de la Chine, Mao Zedong pral envite dè antrepriz oksidanto, li di konsa nou mèt vini Nou mèt vini enplante nou an Chin e n ap jwenn popilasyon, n ap jwenn yon mendèv de kalite a bon mache, n ap jwenn tou tèren pou ke nou kapab bati antrepriz ke nou gen. Kèlkeswa tay tèren nou, teritwa nou ta bezwen, n ap jwenn ni an Chin avèk yon sèl kondisyon, se ke n ap oblije alye nou ansanm avèk yon antrepriz chinwaz. Kèlkeswa antrepriz chinwaz la, li te de peti tay, li te gran tay, oubyen kèlkeswa dimansyon antrepriz chinwaz la te ye, Ou menm ou te mèt yon miltinasyonal wap fè ansòt pou ke ou alye ou gen yon patenarya ansanm avèk yon antrepriz chinwaz e sa ki pral pèmèt ke ou pral benefisye de tout avantaj yo nou te sòt site yo ebyen les occidentaux yo menm e kapitalis e ke yo ye e yo wè e yon opòtinite e dafè ke yo dwe sezi yo pwofite tout moun plonje e se sak fè pandan yon sèten tan yo te rele la chine e se la fabrik di mond. E poukisa paske majorite antrepriz oksidantal yo Pa rapò yon seri de kou de mendèv ki te genyen nan peyi oksidantal yo ki te yon ti pe plis elve, e an Chin reny mendèv la bon mache, e sitwayen chinwa sa lè l kòmanse travay li pa gen lè, yo menm yo te pwofite de sa, e pandansetan Lachin li menm l ap fè ansòt ke lè dirijan chinwa y ap fè ansòt pou ke yo kapab sòti tèt yo, y ap planifye peyi, y ap plani, paske e se pa la planifikasyon paske yo erije, yo redije dè plan le lon pou ke Lachin kapab vin jounen jodi kote li ye a. Brèf se yon parantèz. Pandan ke yo kontinye, y ap y ap fè ansòt ke yo y ap avanse, y ap avanse piske antrepriz yo ap vin enplante, la Chine, sitwayen chinwa yo kòmanse ap gen travay, sa vin pèmèt ke moun yo kòmanse gen yon amelyorasyon kondisyon de vi yo, sa vin pèmèt ke Leta, pwoblèm Leta te genyen pou l te konsantre l sou yon seri de tach, Leta vin pa genyen yo ankò. Piske sitwayen yo kòmanse jwenn travay, gen anpil antrepriz ki vini, menmsi kondisyon de travay yo, gen nan yo ki parèt penib, Leta enptipe fèmen je l sou sa. Paske li menm yo gen des objectifs, yo gen yon kote ke yo vle ale. E vwala, yo avanse pandan yap planifye, pandan ke antrepriz oksidanto yo kontinye ap vini, yo kontinye ap ofri yo avantaj fiskal ki genyen yo, yo menm yo kontinye ap vini. E par la, lè zantrepriz oksidanto fin enplante yo, e m te di w youn nan kondisyon ki genyen se pou alye yo ansanm ak antrepriz chinwaz. E pandan ke yo alye avèk antrepriz chinwaz, se ke les oksidanto ignore, paske yo pa ta imajine sa, Se ke la Chine li menm sa ke li te fè lè ou an alye ansanm avèk yon antrepriz chinwaz sa vle di an antrepriz lan nan fabrikasyon an li oblije gen chema de fabrikasyon li oblije gen teknoloji yo tou piske se alye ou ye ansanm avèk li e piske nou se patenè sa pèmèt ke teknoloji oksidantal yo te te genyen yo chinwaz yo vin gen aksè avèk yo e yo pa sèlman kontante yo pou yo gen aksè ansanm avèk teknoloji chinwaz yo e oksidantal yo yo fè ansòt non sèlman yo genyen yo akeri teknoloji oksidantal yo. e gratwit, men tou yo fè ansòt yo modènize teknoloji yo gen nan yo ki vin pèmèt sa vin pèmèt ke genyen de pwodwi ke oksidanto yo genyen jounen jodi an ke wap wè menm de pwodwi chinwa ò par le pase lè ou di yon bagay ki se yon pwodwi chinwa se bagay tout moun te vle evite paske an kèlke sòt se pat bagay ki te de bòn kalite jounen jodi an se tou la tout afè le kontrè paske. Lè dirijan chinwa avèk larive de Xi Jinping o pouvwa, aprè modènizasyon ke Mao vin lanse, epi Xi Jinping pral rive o pouvwa, li menm li pral chanje bagay yo konplètman, li pral di bon, lè zoksidanto m kwè nou ase pwofite de mendèv chinwaz lan, de popilasyon chinwaz lan, ebyen kounye a sa k pral genyen, la Chine se vre l ap toujou, li kapab toujou rete la fabrique du monde, men n ap fè ansòt pou nan jounen jodi a nou peye. Sitwayen chinwa yo, nòmalman jan ke nou ta dwe peye yo, paske sa fè lontan n ap eksplwate popilasyon chinwaz lan, e nou se dè dirijan chinwa, nou menm an kèlke sòt nou dwe evre pou le meyè, pou le byennèt de la Chinn e pou le byennèt de la popilasyon chinwaz. E se sa ki pral gen anpil oksidanto yo, yo pral tire pyè, pral gen dè Eta ki pral di konsa y ap rapatriye antrepriz yo, men pwiske yo te deja etabli an Chinn, e chinwa yo, yo menm de la, yo gentan benefisye de transfè de teknoloji yo, Yo di oksidanto yo pa gen pwoblèm si nou vle ale nou mèt ranmase valiz nou, ranmase malèt nou, fè valiz nou, nou mèt ale. Paske yo menm yo deja akeri teknoloji oksidantal yo e non sèlman yo akeri teknoloji oksidantal yo, yo pèfeksyone yo, sa ki vin ba yo yon maj de manèv, yo vin gen yon longè davans sou lè oksidanto nan kèlke domèn. Bon, byen ke nou ap genyen pou nou vini pa la swit ansanm avèk yon seri de eleman e apati de larive de Xi Jinping o pouvwa, Li menm li pral vin fè yon modènizasyon konplèt, li pral mete Lachin sou lechikye entènasyonal, e menm jan Vladimir Putin li pral fè l ansanm avèk Larisi, ki te pandan son kèlke tan apre la chute de l'URSS ki te konsidere kòm etan yon parya sur la scène entènasyonal, ebyen Xi Jinping li menm li pral rekanpe konplètman Lachin nan ejemoni mondyal la, l pral di e avèk les BRICS ke yo fè pati yo pral di konsa, ebyen vwala jounen jodi an lòd entènasyonal li dwe evolye Li pa yon òd ki dwe baze sou le dola kòm etan monè entènasyonal, kòm le dwa ameriken, lekstrateritoryalite di dwa ameriken ki pratikman ap peze anpil antrepriz ki gen ladan yo li menm rive koule, e menm antrepriz oksidantal yo ki se patenè ameriken yo ki pa epanye. Nou konnen lè n pale de ekstrateritoryalite di dwa entènasyonal, di dwa ameriken, sa vle di antrepriz amerikèn nan, kèlkonswa antrepriz lan, menm lè l pa antrepriz amerikèn, si l ke itilize dola kòm tranzaksyon, Lèzetazini kab deside yon maten li di konsa ke okenn lòt peyi pa dwe komèse ansanm avèk ou, oubyen li enpoze dè sanksyon faraminez sou ou, swa li koule antrepriz lan oubyen ou peye. E tout sa yo pral, Xi Jinping pral pa kontan bagay sa yo, li pral di men si se konsa fòk nou gen yon òd entènasyonal ki fè ansòt ke se pa Etazini paske Etazini a li menm sèl li pa sifi pou regile lemond e nou menm nou la jounen jodi a nou peze yon pwa konsiderab dans la sphère des relations internationales. e kè a kèlke nivo ke se swa, ebyen fòk Etazini jounen jodi an konte avèk nou, lè pwisans zoksidantal fòk yo yo menm yo kapab konte ansanm avèk nou pou kèlkanswa sa k ap deside nan mond lan. E se par la swit an 2015 e e avèk toujou nan pwosesis de modènizasyon e e de la Chine, kote ke Li Keqiang ki se yon minis afè etranjè ki pral e sou e lenpilsyon e de e Xi Jinping ki pral e kòmanse pa travay sou yon plan kote ke yo pral vin yon plan an 2015 ki yon plan e yon plan e de e m kwè e desenal e sou dizan a ki di konsa an soti 2015 pou rive 2000 e 2025 la Chine dwe otonòm nan 10 e domèn. Ke se swa lawobotik, farmasi, yon pakèt yon pakèt nan tèm de medikaman, laboratwa, yon pakèt domèn, nan sa n kapab rele lè wo teknoloji ke se swa de lenfòmasyon e de la kominikasyon, tou sa yo Lachin pral apati de plan desenal sa li pral etabli, li pral di konsa fòk nou kapab vini otonòm ansanm avèk yo paske an 2049 veritableman rèv chinwa le rèv chinwa se an 2049

Ebyen, e sa ke ou pa ta imajine, se plan desenal sa ki te ki te di konsa, a pati de 2015 pou rive 2025, Lachin dwe otonòm nan 10 domèn sa yo, a depi 2000 e depi 2021, Lachin otonòm nan tout domèn sa yo. Sa vin bay, ou al gade pwoblèm ki te genyen, ki te kò se a pati de la, avan menm 2021 rive, lè w ap gade sou l'administration de Trump, Ou wè ki pwoblèm ki te gen antre Lèzetazini ansanm avèk Lachin, paske Donald Trump te deja wè e monte an pwisans Lachin nan, li di l pap bon pou Lèzetazini e se Etazini l ap menase an premye e li menm li pral di non, si se konsa fòk nou fè ansòt pou ke nou retade Lachin, se sa k fè ou pral wè Donald Trump li pral fini pa enpoze yon pakèt sanksyon sou Lachin, sou komès chinwaz la e li pral di gen twòp inegalite antre nan komès, nan echanj ki gen antre Lèzetazini ansanm avèk Lachin e tou sa yo. Yo ale nan dwat linye ke yon strateji di containment dè Etazini ke yon son strateji son dokiman ke yo elabore ke se swa le Pentagòn ou byen le Depatman Deta pratikman tout administrasyon amerikèn nan kèlkeswa domèn ke yo ye a yo prepare yo met ansanm yo prepare yon plan pou ke yo kapab konteni Lachin pou evite Lachin devanse Lèzetazini

Premye bagay la li gen pou wè avèk vizyon ok vizyon ke ebyen chinwa yo te genyen pou peyi a paske gen de detay ke nou pa bay pou n sitou montre ke kòman ke la chin se te yon peyi ki te trè divize paske te vin gen yon lè se te gè teritwa e Gen youn ki okipe sa, goun lòt. E se sa k fè pral gen plizyè divizyon. Pami tout divizyon ki genyen yo, jodi a genyen Taiwan, ou konprann, pami rekiperasyon yo Lachin bezwen rekipere. Bon brèf, istwa sa yo m panse ke se se de istwa ke nou ka petèt wè yon lòt lè men si n ap gade nan tout sa ki gen la yo, se ke an fonksyon de veki yo. M kwè n ap gen posiblite pou n fè paralèl la pi devan. Jisteman. Petèt nan lavni pou n fè, pou n antre nan sa. Egzakteman. Donk parapò avèk kòmsi veki sa yo ki vin fè ki sa, ki vin fè ke yo menm yo deside ke. pa rapò a sa y ap viv, yo merite mye. E yo alye yo mete konesans yo sa yo genyen kòmsi o pwofi de kominote a pou vin pèmete ke donk yo defini yon strateji kòman ke yo kapab avanse. Donk ou kapab rele sa eksplwatasyon, ou kapab di l jan l vle, yo menm yo dakò pou yo eksplwate yo yon sèten nonb de tan e sa ki pral pèmete ke yo menm yo akeri teknoloji ke oksidan tan yo te genyen. pou ke yo pote ba yo jan sot rakonte nan istwa. Donk se petèt la a tou, kesyon entelijans, kesyon enterè, e lè n ap eseye konpare paske ou di l deja, 50 an de sa, Ayiti te ankò mye ke Lachin, donk 50 an plita, jodi a nou se, m pa wè kòman m ta ka menm menm konpare nou paske la Repiblik Dominikèn ke nou endepandan anve, anvan l, ke nou menm ede l oubyen vwa menm ba l endepandans, selon sa listwa rapòte. Donk. pa menm konsidere nou pou anyen. Anpil pèp ki ta ka pran nou kòm modèl, kòm premye pèp nwa, m ta ka di ki endepandan, ki enspire libète, jodi a menm, menm pwòp nou menm, anndan kominote yo, nou pa konnen nesesite kòmsi ki valè ke n genyen e kòman ke pou n valorize tèt, tèt nou. Donk pa rapò avèk e tout sa yo, lè n konpare, m ta ka di 2 istwa sa yo, 50 an pli ta, donk jodi a, Si nap eseye gade pa rapò avèk detèminasyon ke chinwa yo te genyen, jan yo konprann sa kap fèt la, konsyan de fòs yo ak feblès yo, donk kisa veritableman nou ta ka konsidere ke nou manke lakay nou jodi a e petèt nou ta ka di ki pa jwe an favè nou? E nou tap pale sa resamman tou, pa egzanp, genyen moun ki te vini nan peyi ki tap kite peyi yo pou lagè, donk gon kote m pa konn si m dwe konsidere sa kòm etan neglijans. Moun yo vini nan peyi a, yo etabli yo, paske pa t gen yon plan, pa t gen yon estrikti veritableman ki te pou resevwa moun. Donk yo vini, se kòm, ou ta ka di ke ou gen yon administrasyon, donk kounye a la, olye ke kòmsi ou te defini kòman administrasyon an ap fonksyone, e ou gen estrikti ki la ki di ok, si yon moun ap vini kòman pou l antre ladan l, kòman ke kòmsi pou l entegre l, e ou fè limit yo. Ou gen enpresyon moun yo vini, lè yo vini yo fon sèl avèk administrasyon kounye a se ansanm avèk ou yo pral defini kòman pou administrasyon an fonksyone. Donk kòm ou menm ou pa gen sa se mank dentelijans kèlke pa, donk mank dentelijans sa vin pèmete ke ou vin sibi ankò paske tout avantaj yo ou vin paka jwi yo veritableman. Donk lè n konsidere 2 sa yo. Ki sa ki veritableman manke oubyen ki sa nou genyen anplis ki pèmèt ke donk nou vin pa ka wè oubyen konprann veritableman kòman pou n defann enterè nou oubyen sa n genyen kòm aki, kòman ke pou n pwoteje l paske chak jou pi plis n ap fè bak. Se vre ke nou konnen gen edikasyon an men genyen anpil lòt faktè, pa gen enterè, tout bagay sa yo men lè w pran globalite a, donk vin fè ke kèlke pa, Gwo motivasyon, gwo bagay ke nou gen swa an plis oubyen an mwens. Si n t ap eseye bay yon kalifikasyon avè l, m pa konn si m klè nan kesyon, kisa ou panse l ta ka ye, Schneider?
Kazy, m kwè ou sot di sa, m pa konn si w rann ou kont, ou sot atarde menm sou li. Li pa de mo, li pa twa, se jis yon pwoblèm de vizyon. Li rele vizyon, Kazy. Li rele vizyon Paske gade pou wè jan ke ou sot fè mansyon an, kèlkeswa peyi e pou gen yon pwosesis dentegrasyon ki sipoze ki genyen nan kèlkeswa peyi, kèlkeswa yon moun ki ale Etazini e pli pwòch de nou kote ke gen anpil ayisyen dènye tan sa yo ki emigre laba e w ap wè pwosesis dentegrasyon sa ke yo di w avèk moun ki ale deja oubyen si ou gen chans vwayaje Etazini. Wap wè yonn nan bagay ki genyen etazini son peyi kap mache e se pa moun kap ki mennen etazini men se enstitisyon yo ki mennen etazini sa vle di ke se pa moun yo ki dwe fòt men se enstitisyon yo ki dwe fòt paske lè yon peyi se sou yon moun li konte ebyen lap li kapab toujou gen difikilte paske lè moun nan pa la ankò E le pli souvan moun yo se kòm se tankou boutik yo aji le pli souvan dirijan ke nou genyen yo e se yon nan pwoblèm de vizyon sa ki genyen kay dirije dirijan e ki siksede nan a la tèt di peyi pandan e tout e dènyè zane sa yo e de deseni sa yo se yon pwoblèm de vizyon se ke moun yo wè peyi a tankou yon boutik yo fè an sòt pou ke yo regle afè klan pa yo Nan lamezi ou klan pa yo, yo eseye ede yo avanse epi pwosesis dentegrasyon an li toujou pa fèt e wap gade pwosesis dentegrasyon bò isit, etranje k vin bò isi yo, se pa yo pa gen yon pwosesis dentegrasyon ki etabli, moun yo vini yo etabli kote yo vle, yo fè sa yo vle, jan yo vle, lè yo vle e rezilta jounen jodi an se dè etranje ki gen ki gen le kontwòl di peyi tout antye e se yo menm ki fè e defè, se yo menm ki finanse kanpay politik, politisyen ke nou genyen jounen jodi an kap fè kanpay se dè se dè. Zantreprenè ki soti ki soti aletranje, se de moun ki pa de veritableman, bon gen nan yo ki fini pa fè pitit sou teritwa ki pwobableman ke nou konsidere kòm dè Ayisyen, men gen anpil nan moun yo ki pa gen dè ki pa gen okenn enterè nan Ayiti. E pandan wap pale sa, a yon sèten moman, ki avanse paske tout sa yo genyen, a yon sèten moman, se enterè komèsyal ke yo genyen, se biznis yo vin fè an Ayiti. A yon sèten moman, menm kwè yo te pale de Repiblik Dominikèn ki te ki tap finanse, m ta ka di eleksyon, bagay sa ki te fè anpil pale anpil. M pa konn si ou raple w de sa. Wi, wi, wi, m sonje eleksyon Milan, Milan Maniga, Hyppolite Manigat ansanm avèk ensuit Michel Martelly. Mwen sonje epòk sa a, se te Repiblik Dominikèn. E pa bliye Carzy, e yo tou, yo gen yon adaj ki di ki finans kòmand. Byensi. Yo pa ba w lajan, yo pa, yo pa finanse w paske yo anvi, paske yo renmen tèt ou. Nan, e, Ma, Makia, Makia, Machiavel di sa nan. Li di, Les pays n'ont pas d'amis, ce ne sont que des monstres froids qui ne font que défendre leurs intérêts. Kèlkanswa eta ou wè k'ap finanse w, li finanse w an kontreparti, li an esperan ke ebyen moun sa li mennen a la tèt du pouvoir, li mennen au timon des affaires, pou ke moun sa li menm lè l rive nan pouvwa li menm li kapab fasilite l, ke se swa w'ap gade des entreprises dominicaines, apre sa ou pral tande skandal ki te pral genyen. Ansanm avèk keseswa la fim Estrella a oubyen ebyen fim ke senatè Batista te gen an Repiblik Dominikèn, ebyen tout sa yo se pat se pat yon aza ke yo te ye ebyen se pati se finansman ke yo te bay pou nan kanpay yo se yo menm se fwi sa yo te vin rekòlte ki koz ke jounen jodi a genyen de konpayi dominikèn Gen de konpayi, menm Venezyela, gen de konpayi etranj, yon pakèt konpayi etranjè ki vini, ki gen de kontra an Ayiti, yo pran lajan yo, apre sa yo vire do yo al fè wout yo, yo pa egzekite travay yo, e jiska prezan pa gen yon moun ki kon, ki man janm mande yo, ki mòg te touye Lanperè, ki kote nou dwe al rele yo, èske nou dwe al rele pou nou pouswiv antrepriz sa yo, e pou ke yo remèt, non sèlman remèt lajan, men dedomaje peyi an, paske lè ou gen yon kontra, li di an dwa, se yon prensip inivèsèl an dwa ki di pacta sunt servanda. Sa vle di ke les accords sont faits pour être honorés, les accords sont faits pour être respectés. Men, ki moun nou pral genyen ki pral defann nou, ki pral di bon ou te gen tèl kontra ansanm avèk peyi an, malerezman ou pat onore kontra a, vwala vwala ce qui va t'arriver puisque ou pat respekte kontra a, e ki se jan sa ta fèt nan kèlkeswa peyi kote ke genyen dè dirijan ki respekte tèt yo. Men malerezman pa ka gen sa, youn nan rezon ki koz pa ka gen sa. Isit ka di, paske ase souvan dirijan yo, yo genyen de ristoun ke yo pran nan konpayi sa yo. Konpayi sa yo vin pa gen respè pou dirijan yo paske se de dirijan non sèlman ki ba yo kontra, men dirijan an tou li pran pifò nan lajan nan men yo. Sa k rete a, li pa ka fè travay la, kèlkeswa nan gen nan yo ki ba w travay, yo ba w travay bakle, men anpil nan yo, yo jis kontante yo. Yo pase tan sou tèren an, apre sa yo ranmase materyèl ke yo gen, gen nan yo ki pa t menm gen materyèl, men yo benefisye de kontra yo, apre sa ou pa janm tande pale de yo. Men yo dirijan yo pa ka pouswiv yo, paske si dirijan yo pouswiv yo, yo konnen ke dirijan sa yo konnen ke konpayi sa ankò pral denonse yo pral di wi ou te pran yon pati nan lajan, ou te pran pifò nan lajan nan menm, se sa k fè m pa t ka fè travay la, ebyen tout koze a rete la, jan yo di an, rat konnen chat konnen, bayik mayi al rete la. Ok, alò, E pou kèn kontinye nan pwoblèm de vizyon an, e pwoblèm de vizyon an, wap gade dirijan chinwa yo, se de, se de, wi, hum.
Yeah yeah ou mèt avanse paske m ta pral di yon bagay ki sipè enpòtan la a tou paske anplis de vizyon an banm tou avanse anplis de vizyon an non non ou mèt ale ok jisteman parapò avèk vizyon ke n t ap pale a Youn nan bagay ki vin gen la a, se ke si n ap konsidere Ayiti jodi a, n ap gade kòmsi nan tèt Ayisyen an gen yon mit, e kòm nou nan verite amè, nou ka oze di li. Mit lan se ke, pa egzanp, lè w pran yon Ameriken, Ayisyen an panse Ameriken an pi fò pase l, donk ka wè pi lwen pase l, kòmsi gen plis lejitimite pase l. Lè l wè Chinwa a se menm jan, lè l wè Fransè a se menm jan tou. E se petèt parapò avèk de konpwomi ke yo genyen tou, jan w te di talè a, ki finans kòmand. vin estime ke kòmsi yo gen yon redevans, m ta kab menm di etènèl anvè peyi sa yo. Ann eseye demistifye sa, m pa konn si n ap ka reyisi fè l jodi a. Èske veritableman yon Ameriken, jan ke li ye nan tèt nou jodi a, jan m konprann li an, èske se vre ke yon Ameriken, e, e, e, m ta ka di gen plis kapasite veritableman ke yon Ayisyen? Ann tou demistifye sa la a.

E kesyon an tèlman li tèlman enpòtan e m ko sonje Ricardo Seitenfus e brezilyen an e misye ki te reprezante misye ki te reprezante les hautes instances internationales en Haïti a yon epòk kote ke misye nan fen misyon misye te fè yon seri de deklarasyon ki te presipite ke menm yo te menm yo te menm fini pa pa revoke misye yo te fini pa pa pwosede a mizapye misye paske li te di des vérités amères ke lentènasyonal pa janm anvi tande. E misye di konsa, olye yo trete an Ayiti, yo fini pa inyore Ayiti paske yo pa janm veritableman eseye konprann konprann Ayiti. E majorite moun, Lèzetazini an tèt, Lafrans, Lekanada nan triyo e nou ta kap rele triyad diplomatik lan ki souvan ap fè e defè an Ayiti, yonn nan eleman ke yo toujou itilize, se ke yo toujou mete nan tèt nou, fè nou konprann ke an kèlke sòt Ayisyen pa vo, li pa vo gran choz. E dirijan ke nou genyen yo tèlman kwè nan nan sa yo vin prann pou reyalite yo veritableman. Yo vin prann kòm reyalite yo sa vin lakòz kote ke yo vin twouve yo nan karkan yo pa janm ka deside pou tèt yo menm si blan an pa deside Pwofesè Maniga te di sa li di menm ayisyen gen yon sa yo rele yon blankomani lakay li Ayisyen an pafwa menm si blan an pa anvi bal lòd se ayisyen an menm ki solisite lòd lan lakay blan paske li kwè ke blan an li kwè blan an vo vo plis ke li gade majorite moun etazini e le pli souvan ameriken yo nan òganizasyon imanitè entènasyonal yo le pli souvan ke se swa gen lafrans ki soti soti an frans soti etazini se an grand pati yo soti nan peyi sa yo wap wè yo toujou vin an son se de moun yo di w se de zèkspè men lè w gade an reyalite moun sa wap travay akote yo ki se ki devni de kòlèg ou. Lè w gade moun sa yo an reyalite se moun ou ka mete chita ou ba yo leson ale pou vini. Moun yo pa metrize anyen, rien de rien. Men ayisyen an depi l vini pise s on blan li ye ebyen yo kwè ke li menm li s on ekspè li se sesi li se lotbò. Kòm si moun nan pa gen okenn eksperyans. Men poutan ou menm ki gen eksperyans non sèlman ou gen eksperyans de tèren an sa vle di ke w ap viv ou konn anviwònman an paske aspè sosyolojik lan li ekstrèmman enpòtan nan kèlkanswa domèn lan. Non sèlman ou menm ou gen konesans de tèren an. Men ou genyen ekspertiz la anplis. W ap wè si y ap si y ap janm trete w menm jan e non y ap peye w mwens e y ap peye lòt la y ap ba l pèdiyèm y ap ba l prim de ris y ap ba l sesi y ap ba l selobò men ou menm ki ap fè non sèlman ou fè le gwo di travay men poutan se ou menm yo trete an paran pov paske ayisyen an premyèman ayisyen pa renmen tèt li se premyè choz la paske ayisyen pa renmen tèt li an nan di pa renmen men konnya èske l konsyan de valè l petèt ke l pa konsyan de valè l si m ta ka di l konsa de preferans
non non non e ben vwala. Vwala, vwala, paske, paske nou tout sa yo, tout sa yo, tout sa yo ka vini an, an, an, an, tout sa yo an nan lide moun. Non, paske m gen dwa, m gen dwa, m gen dwa renmen tèt mwen, men m pa konsyan de valè m, m pa konsyan de enpòtans mwen. Ou konprann? Men sa pa retire paske m pa renmen tèt mwen. Depi ou renmen tèt ou, depi, depi ou renmen tèt ou, w ap konsyan de valè w. Depi ou renmen tèt ou, pase depi ou renmen tèt ou, gon seri de bagay ou pap aksepte nan men moun. Non men, tande, alò, ann fè ti kanpe la pou plis moun, paske wè sa, se la nou pral eseye demitifye sa n t ap pale talè a. Paske kounye a, m ka renmen tèt mwen, men kounye a, pou m renmen l, Gon yon jan tou pou m defann li, men defann nan gon kapasite ke li mande. Kounye a, defans sa a, pa egzanp, ann Ayiti, meyè fason ke nou defann tèt nou, se emosyonèlman. Pa egzanp, yon Ayisyen, lè l angaje la, depi l wè l pa ka fè sa l bezwen fè a, premye sa l fè, l antre nan manman l. Donk, antre nan manman l, se petèt meyè fason pou li menm, pou l eksprime l e defann li. Ou konprann? Men èske kòmsi. Ou pral jwenn yon lòt ki pral fè l otreman. Pa egzanp, gen yon ka joure manman l, li pa di l ou anyen. Donk se ri l ri, men gon kote l konnen plizoumwen l gen yon estrateji li pral mete an plas pou ke li fè sa l bezwen fè a. Non, bon, ban m eksplike w. Bon, li, bon, bon. Sa an kèlke sòt se, bon, m kwè se yon eleman tout osi enpòtan nan imajinè ayisyen an ke ou soulve la. Sa se toutafè enpòtan. Wi. Lèm diw ayisyen an pa renmen tèt li paske ayisyen pa renmen ayisyen parèy li mon frè moun ki trete w pi mal la se ayisyen se pwòp ayisyen parèy w an gade pou wè lè w rive nan kèlkanswa peyi non sèlman yo respekte moun men wap wè si yon ameriken si w wèl lap prefere yon ayisyen ke yon ameriken nan lap prefere ameriken parèy li an dabò avan menm kel wè ayisyen paske non sèlman E li konnen li dwe respekte moun kèlkeswa anfen menm kèlkeswa orijin moun nan, e orijin sosyal tout anyway men li konnen nòmalman e wap wè e Donald Trump se sa fè wè li te vini li di America first li di Amerik dabò paske nou menm se sèl nou menm ki pa ki pa panse l konsa. Dirijan ayisyen tout sal pran li piye peyi an pou lal envesti a letranje. Wè jounen jodi an se yon eleman ki revelatè, sanksyon entènasyonal yo revelatè de yon malèz de yon malèz e alafwa de yon malètre de lètre ayisyen. Gade Repiblik Dominikèn, la vwazen nou. Majorite nèg ki nan pouvwa keseswa senatè, depite, prezidan, nèg yo bwote tout lajan peyi a al envesti an Repiblik Dominikèn, jounen jodi an okenn nan yo pa ka met pye an Repiblik Dominikèn. Pwojè sa yo yal fè se pou leta dominiken e dominiken pat janm renmen nou yo pa renmen nou e yo pap janm renmen nou men kòman w ta ka imajine dè elit ekonomik elit politik elit entèlektyèl peyi an tout nèt tout sa yo fè se repiblik dominikèn yal fè e jounen jodi a oken nan yo pa ka met pye nan repiblik dominikèn kounye a se sa m tap di w talè a se sa m tap eseye di w talè a ou konnen se ayisyen w ye vwala. Se sa m t ap eseye di w talè a paske gon pwoblèm vizyon. Kounye a se sa n ap eseye wè paske premyeman se gade èske n konsyan veritableman de sa n reprezante e apre poze pwoblèm vizyon an. Paske yon nan bagay ou sot di talè a ki sipè enpòtan pa egzanp e kote ke yon ayisyen pa vle wè ayisyen parèy li oubyen l ka peze yon ayisyen plis pa egzanp si l rive ozetazini l ap plis fasil kolabore avèk yon ameriken ki ayisyen. Donk sa yo n ka di ke se de bagay ki kiltirèl. M pral ba w egzanp senp pou ke m kore sa m di a. Pa egzanp m sonje lè m fèk rive Chili. Chili, ou konnen, bon, tou bònman Ayisyen renmen blan. E lontan m pa konn si lè w te timoun ou te konn wè sa. Ou ka wè gon blan k ap pase la a, epi gon pakèt timoun tou sal, ou konprann ki gen ti bout pantalon, k ap suiv blan yo. Tou bònman nou renmen wè blan. Enben oke, m sonje lè m rive Chili an 2016, se te menm ka de figi yo la. Yo te tèlman kontan wè ou, donk yo toujou prè pou yo ba ou sa yo gen yo anvi pataje avèk ou. Donk sa a se sa m te konstate mwen menm, lè w ap pase, non sèlman yo kanpe pou yo gade ou, yo fò kanpe pou yo pale avèk ou, lè w pa konprann kòmsi se yon plezi pou yo menm lè w ap fòse pale espanyòl la tou. Donk sa ki vin fè ke kòmsi menm sa n t ap pale la, m vin konprann ke li egziste patou. Pakont. Sa ki pral chanje, lè kòmanse gen anpil Ayisyen ki kòmanse vini, fason ke nou trete tèt nou, fason ke n trete avèk Ayisyen parèy nou vin konprann e ke sa yo te panse de nou an se pa sa veritableman e tretman an vin chanje. Kounye a. Egzak, egzak.
Enben, jisteman, kounye a pwoblèm ki vin poze, èske kounye a li pa plis gen rapò avèk yon bagay sosyal? Ou konprann ke kòmsi pa rapò avèk pa renmen an, paske si m pa renmen w, m konsyan ke m pa renmen w, m p ap kolabore avèk ou. Men avèk yon bagay ke mwen erite de kòmsi jenerasyon ki pase, gen gen de bagay kòmsi w ap dakò ke gen gen de atitid ke w genyen se gran paran w ki ba ou l e petèt ou pa menm konsyan de sa. Ou konprann? Pa egzanp a yon sèten moman an, Wi, wi, m dakò, se anpil anpil nan aspè yo se kiltirèl. Jisteman, lè granmoun ou pa egzanp ba w manje. Lekòl la yo zou fòk ou pataje men ou gon granmoun kòmsi lèl fin baw manje a pital pap genyen poul ba ou ankò donk li oblije fòserel menm si ou ta anvi patajel pote moso bay vwazen an donk sa yo se lbagay ke nou pran kiltirèlman ki vin pèmete ke tou bònman ofiramezi kòmsi nou vin fè yo fè dè valè donk kounya eske pwoblèm nan li pa poze plis la e se menm sa a tou parapò avèk sètèn fwa nou pa konsyan de sa nou reprezante pa egzanp lè wal lekòl. ou aprann, menm jan Ameriken al lekòl li aprann, petèt ke yo gen pi gwo inivèsite. Men an reyalite, sa w al aprann nan sèl bagay ki bon de bagaj pou ke ou fè tèt ou panse. Panse a li inivèsèl. Donk ou kapab, kòmsi gen de envansyon ki fèt, se vre ke kòmsi yo komèsyalize o Zetazini, men se pa Ameriken ki fè yo. Ou dakò sou sa? Donk sa ki vin fè ke, petèt ke Ameriken mete yon seri de estrikti pou ke menm si w fè dekouvèt sa yo lakay ou, Men, pou vin pwofite l ou oblije vin lakay li. Donk se petèt la ankò se yon nivo dentelijans an plis. Donk kounye a, kòman n ka fè jisteman pou n konsyan. Wi, wi, li mete dè enfrastrikti sou plas.
Kòman n ka fè pou nou menm nou konsyan de pati sa a e kòmanse valorize 1 sa ke n genyen lakay nou men tèt nou tou kòm Ayisyen. Paske gen yon kote nou panse ke meyè fason ke nou ka bay tèt nou valè, se lè nou meprize yon moun, meprize, m ta ka di yon parèy nou, yon sanblab nou. Pandan se tan, ou te ka fè l mye. Men sa ankò, fodrè-t-il ke w konsyan de sa. Donk kòman ke kòmsi nou kapab palye avèk sa jisteman kòmsi, Bon, la ankò se nan menm kad kòmsi pou n tiye mit sa a, paske yn fwa wou konsyan de tout sa yo, m ba w garanti, ameriken an ka vini la l kòmanse kakaye la ou pa menm okipe l, donk sa k nan enterè w la, sa k preyokipe w la, se li ki enterese w. Dayè, apa ma, e m ta ka di nan plizyè lòt peyi, ameriken yo mete yo deyò, men an Ayiti ou ta ka anvizaje fè sa, men w pral panse a konsekans, ou pral panse a sanksyon, non, paske. Bon kote ki vre se paske valeur veritableman ou pa konsyan de li. Donk m fè tout elaraj sa se sitou pou pou m kapab komsi plis ou mwen ba ou plizyè aspè pou nou wè ki meyè fason petèt nou ka konsyan de sa ke nou reprezante. La Chine a yon sèten moman ki te konsa konsyan ke bon kote fok yo koube. Ou di l se konsyans pou nou pran, se konsyans pou nou komanse pran. Non men kounye a konsyans lan pap vini otomatik.
Ou konprann li pap vini otomatik paske bon kote. Sa vini. Sa vini. Konsyans lan, wè la son lòt gwo emisyon ankò, paske konsyans lan gwo kote li vini, li ka volontè, donk sa vle di li soumèt anba volonte men gwo kote li obligatwa, wè kote m ye avèk ou a, donk sa vle di ke kòman ke nou kapab fè konsyans sa li vin yon obligasyon e non soumèt a volonte chak grenn moun.
Ebyen se yon evèy de konsyans ki sipoze gen paske se yon evèy de konsyans e m ap ajoute sitwayèn ladan tou paske se pa nenpòt kèl konsyans se yon evèy de konsyans ki sipoze fèt fòk gon evèy ki fèt dabò e pou ke nou konsyan de reyalite nou pou nou konsyan de kisa nou reprezante e ozye de limanite paske ayisyen jan w di la ayisyen m gen enpresyon se sèl ayisyen ki pa konsyan de sa ke Ayiti, de sa ke Ayiti reprezante, de sa ke Ayisyen reprezante. Si w gade yon pakèt peyi Afriken, e jounen jodi an, menm yon panse yon pakèt, menm an Frans, kote listwa Ayisyen, listwa Ayisyen an kèlke sòt te tabou, nan yon seri de nivo, jounen jodi an, gen dè, gen dè ekriven ki ekri sou yo, ki di non, sa fè pati de listwa de la Frans, ke se swa lè w pran Vètyè, wè Vètyè, sa pa gen lontan Vètyè rantre nan diksyonè fransè, ò, Vètyè kòman w ta ka imajine. E o venteyinyèm syèk, vètyè pa te, te toujou pa enskri nan nan diksyonè yo. Paske yo te toujou fè ansòt, se yon volonte pou Lafrans te okilte istwa ke li te genyen ansanm avèk ansanm avèk Ayiti, desten ke yo te genyen ki te sa ki te lye yo, menm byenke des istwa pou lemwen. e trajik e ki te genyen antre Lafrans avèk e avèk Ayiti, men istwa a toujou rete istwa, li toujou enpòtan paske pou ke nou kapab avanse, pou ke nou kapab e mye apreyande lavni, li enpòtan pou ke nou nou nou fè e pou ke nou nou konnen istwa nou. E Ayisyen an jounen jodi an li se, w ap gade Ayiti, jodi an l ap fòme sitwayen pou tout lòt nasyon sof pou Ayiti, men lekòl yo gen manyèl skolè yo, yo pa adapte, yo pa.

Ya, e yonn nan bagay ou sot di la ki sipè enpòtan tou, se petèt kote ke, ya, alò yonn nan bagay ke w sot di la ki sipè enpòtan, se kote, kòmsi, kote nasyonal la, paske nasyonalis, son bagay ou jwenn nan tout peyi. E gen de, pa egzanp, a la Repiblik Dominikèn, dènye moman sa yo, yo dechene, ou gon prezidan tou, li menm, ki di kòmsi l ap pwoteje sa ke l gen kòm aki andedan peyi l. E m ap raple pou tout moun yo tou, prezidan Repiblik Dominikèn gen jodi a, s on prezidan tou, gran gran fanmi li, pa gran gran paran li. Nasyonalite sèlman l genyen.
Se pa nasyonalis sèlman Repiblik Dominikèn genyen vre. Uhmm, mwen sa panse. Uhmm.
Repiblik Dominikèn jounen jodi a se pa nasyonalis sèlman yo genyen, yo gen iltranasyonalist. Ya. Yo gen lè iltranasyonalist. Sa vle di ke se nèg ki ale odela menm. Pou montre ke yo gen yon, yo gen yon nasyonalis ki egzasèbe. E se moun sa yo depi yon sèten tan kap atake Ayisyen jiskaske yo vin rive opouvwa. E minis afè etranjè dominiken an se yonn nan yo. E ou ap gade jounen jodi a Luis Abinader. Jounen jodi a se pa yon sekrè pou pèsòn, misye afè nasyonal, se pa menm sèlman nasyonalis paske nan sa misye ap antre la yo se de twit iltra nasyonalis yo ye paske lè w kòm ta kab imajine w antanke yon prezidan kèlkeswa peyi an ou dwe defann enterè peyi w sa se tout afè nòmal men lè w ap gade pozisyon ke misye pran pa rapò ansanm avèk ayisyen diskou ke l genyen kont pa rapò ansanm avèk ayisyen ou rann ou kont se liltra nasyonalis ki opouvwa an repiblik dominikèn se tout afè nòmal e lafranj nasyonalis nan tout peyi. Yeah, alò sa m ta fè sezi tou se ke misye li menm tou li li se on on enpòte si m ta ka di sa. Li se on enpòte tou menm jan gran para l te soti nan lòt peyi menm jan nou gen anpil an Ayiti. Egzakteman. Izrayèl oubyen Siri antre de sa yo men sa ki genyen se ke. Kèlke pa, ou ap gade pou wè kòmsi diferans la li vrèman enòm. Men kounye a la, se menm jan n te poze kesyon sa rezaman an, konsyans la nan ki nivo l sipoze rive? Paske eka la, kèlke pa li yon ti jan twòp ant moun ki konnen e moun ki pa konnen andedan peyi a, e moun ki genyen e moun ki pa genyen. E se petèt kòmsi fose sosyal sa a. ki mete nou kòmsi nan yon nivo kote ke degradasyon an tèlman rive lwen ke kòmsi sa ki pi ba ou gen enpresyon ke yo kite yo pou kò yo e ke yo menm konsyans sa yo pa ka pran l pou kò yo. E sèl fason sèten fwa yo manifeste l, e nou sot wè sa resamman sou pwojè kanal la, se petèt awogans lan, se petèt vyolans lan ke yo menm yo genyen Men kote kòm si pou plis diplomat, plis diplomatik, ou konprann, gon seri de bagay ke yo pa veritableman genyen. E ou gen enpresyon konplèks moun ke nou genyen yo pa rapò avèk menm sa n t ap di avan an, ke petèt yo pa vle melanje pou petèt pa sal imaj yo, yo gon postur ke y ap pwoteje. Ou gen enpresyon ke yo pa vle melanje yo veritableman men. Le ap lave, yo lave Ayiti e lè w lave Ayiti, ou lave yo menm tou. Donk ki pèmèt ke jisteman kòmsi menm sou tè entelektyèl oubyen ou moun ki pi ba a, jodi a lè yo di Ayiti s on, s on menm jan Donald Trump te di l, an parantèz ki s on iltranasyonalis tou li menm, donk vin fè ke kòmsi kit ou te konesans, ou gen konesans ou pa genyen, ou pase pami lafoul. Ou konprann? Donk petèt kesyon an vini sou yon lòt fòm kounye a, konsyans sa a, m pa konnen petèt kòman ke n ta ka fè ke, ebyen, e, pa egzanp, klas ki konnen an, sinyal sa a kòman li ta ka voye l. E se petèt tou, kòm nou nan demokrasi, èske gon kote ki rive jisteman, ebyen, demokrasi sa a, nou ta ka di, ebyen, oke, nou yon ti jan modifye l pou ke nou adapte l avèk kilti pa nou an? Pa egzanp, menm Etazini ki alabaz menm, nou ta ka di, de. sa kap prone demokrasi a lakay li on eleksyon fèt moun ki fè plis vwa pa vle di se li ki pral pase donk sa vle di ke yo pran demokrasi a yo menm yo modifye l an fonksyon de reyalite pa yo eske petèt tou kounye a se pa le moman ke nou menm tou nou ta kapab petèt kòmsi gon ekip kap panse e ki pou pwodui de refleksyon ki pou pwodwi de bagay ki pou pèmèt e ke la nou genyen yon espas kote ke gen yon ansanm de refleksyon ki disponib e ke nou ka kòmanse aji sou yo. Menm si m konnen se pa de bagay ki fasil, pa egzanp gen anpil vil nan peyi a ki genyen de pwojè de devlopman, ki gen plan kominal de devlopman. Men chak nèg ki vini yo pa antre ladan l, yo fè pa yo, men pandan se tan plan an li la li menm kòmsi ki di si w vle nan 30, 40 an men kòman pou komin sa, pou vil sa avanse, men kote pou w manyen l. Donk jodi a kòman ke pou ke nou rive nou m ta ka di mete konsyans sa an branl pou ke jisteman ebyen ok nou kòmanse aji nan sans sa e non chak moun vini yo fè ti afè pa yo, yo ale.
Sa vle di, èske w konnen ke Ayiti gen yon plan de devlopman, yon plan stratejik de devlopman ki di ke Ayiti te dwe vin emèjan an 2030? Wè, m konn tande sa.

M sonje m li dokiman an men an reyalite konbyen fwa nèg yo bon gen nan nèg ki vini ki pase èske yo janm ouvri dokiman menm gon fwa e wi pandan nou te pran egzanp egzanp e lachin wi e yonn nan eleman pou genyen fòk gen vizyon fòk gon konsyans ki pran e. Fòk konsyans lan li dwe yon konsyans sitwayèn e dan yn sètèn mezi yon nasyonalis paske ou paka ouvri pou ouvri pòt ou paske se yonn nan pwoblèm yonn nan bagay ke nèg ki fè nèg yo triyande ayiti nan nan sitou nan nan karikòm nan la nan nan eta vwazen nou yo la nan karikòm nan ayiti fè pati entegrant mache kòmen de la karayib sa vle di ki pa yon ki ba yon fè sètèn fasilite e pou ke peyi yo kapab ekspòte komèsyalize e a mwandre kou e nan an tèm de taks taksasyon. Men èske w konnen gen anpil nan peyi sa yo, yo pratike skonn apèl la dumping, dumping fiscal, se ki vle di ke yo finanse e peyi sa yo, yo finanse pwodwi e ke sitwayen sa yo genyen yo, yo pwodwi lakay yo, yo fè ansòt pou ke yo kapab vin pi konpetitif lakay ou, de manyè aske menm agrikiltè ou ke ou genyen kap pwodwi an, pou l rive nan yon degre, pou l rive nan yon nivo pou ke li vin di a, o si ke m ta pral achte yon sak angrè, menm angrè a m gen difikilte pou m jwenn. Ebyen poukisa m pa achte yon sak diri ki soti aletranje kap koute m mwens kòb? E vwala, se yonn nan fason nèg yo nèg yo fini pa touye agrikilti a e pa sèlman touye agrikilti a e pa sèlman komès etranje a fòk nou fòk nou onèt ak sa paske mesye ki gen yo laboujwazi pa bò isi se yo menm ki alye ansanm avèk lèzantrepriz lèkomèsan etranje pou ke yo te kapab touye agrikilti a e avèk politisyen yo yo fè menmis sou le ministè de lagrikilti depi depi depi anviwon anviwon 2 deseni. Yo fè menmiz sou sou ministè de lagrikilti kote ke kounye a se yo menm ankò ki kontwole angrè a sa ki vle di ke lè w wè peyizan nan Latibonit oubyen nan Sid li bezwen angrè a li pa ka jwenn li se pa paske pa gen angrè menm angrè Lachin Taywann konn fè Ayiti kado se mesye yo ki kontwole yo leta di l rete li lave men li retire kò l kòman w vle nan yon peyi pou ke domèn agrikilti ki se yon domèn ekstrèmman yon domèn estratejik nan yon peyi pou leta di l lave men l ladan l li lave men l li pa nan afè angrè Li lage li ansanm avèk mesye yo e mesye yo yo menm yo pran kontwòl ministè de lagrikilti, se yo menm ki vann angrè a, yo vann angrè a tèlman wo jiskaske peyizan Latibonit la oubyen peyizan nan Sid oubyen nan Plato Santral kèlkeswa kote peyizan an ye a, li vin gen difikilte non sèlman pou l achte yon sak angrè e lè l fè konparezon pri sak angrè a lè l resi jwenn li e li wè se yon pakèt sak e pwodui ke l genyen an pou l vann pou ke l kapab achte yon sak angrè, lè konsa li di bon m preferab ke m achte yon sak manje etranje ki koute m mwens kòb e ki koute m mwens fwa. fwa e ke ke sa ke sa ta pral pwodwi an e lè konsa tou tout moun lage yo nan pwodwi etranje pwodwi pèpè menm si se pou malè nou se pou touye nou epi bon jounen jodi an rezilta se sa le jounen jodi an jodi an youn nan e zòn ki te konn fè e an kèlke sòt yo yo konsidere la le departeman de laratibonit kòm etan le grenye de la repiblik e kote nou sòti an dezin sitou. Ou wè kòman moun yo konn kiltive men depi konbyen tan moun yo moun yo te tout tèren yo sèch tout jaden yo sèch moun yo pa ka fè anyen hein jounen jodi a la route nationale numero les routes nationales jounen jodi a yo okipe pa de bann zame kap seme la terè pou ke yo ale moun a gon ekonomi kriminèl ki vin ap devlope se avèk gang se kòmsi se kèlke chose de nòmal nou ayisyen nou pran sak anormal yo pou ke nou fè yo kèlke chose de nòmal jounen jodi a. On nèg pou pase mòn kabrit ou oblije peye gang yo, lapolis konn sa, lajistis konn sa, lè fòs zame dayiti konn sa, men kisa yo fè? Pou pase kanaran se menm kout baton, pou pase pou antre dan le sid di peyi se menm kout baton, ò ou pran on wout tankou wout sid lan se yon wout ki ekstrèmman ki hotman estratejik, kòman ou imajine depi konbyen tan bandi pran li, eske mesye sa yo se de zòm a sapat ki pa te resevwa okenn antrènman? Men koman ou vle e de fòs zame dayiti ki genyen kon byen tan kap antrene se de moun ki antrene jounen jodi an se pou la pou ta koman se pa met remete an kesyon de modèl de koperasyon tou ke ou genyen avek letranje paske lè zeta zini non men kounye a e janm tap di talè a ki ekipe la polis nasyonal se se pa bliye bon nou preske fini an di ke nou rete 2 minit nou ka ale jiska 3 pou ke nou termine. Pa egzanp, pou defini modèl de koperasyon yo, jan ke m t ap di l talè a, m pa konnen, gendwa gen anpil refleksyon ki fèt. E, laprèv sa n t ap di talè a, se ke genyen de plan ki egziste pou ke Ayiti vin yon peyi emèjan, chak komin yo gen youn, yon plan de devlopman kominal. Donk, sa vle di kounye a la a, pou ou atake sa yo, fòk ou konnen yo la, sa se 1. Fòk sitou kòmsi ou se de moun ki konekte. Donk, kounye a, kòman ke, jan m te di l la a, pa egzanp. Bagay sa tèlman konplèks, ban m pran yon ti egzanp pou w konprann rapidman menm si n pa gen anpil tan. Ann Ayiti lè w fè politik, yo gen yon jan ke yo wè w, ok? Donk yo vin pèmèt kisa? Donk depi w, depi w nan politik ou se vòlè ann Ayiti. Donk se sinonim nan sa. Sa ki vin pèmèt se ke,
egzakteman, gen anpil moun kounye a ki petèt gen kapasite men ki pè antre pou yo fè politik. Donk sa ki vin fè ke. Donk moun sa yo menm yo mete kò yo nan yon kwen, yo pa vle antre nan bagay konsa paske yo konnen si yo antre gon bagay ke yo pral fè la kanmenm ki pral tounen kont yo. Fanmi yo pap ka viv anpè. Ok, men kounye a fòk nou rive nan yon moman kote ke nou konsyan de sa a. Fòk ou angaje ou, fòk nou pran konsyans pou nou. Nan men kounye a la. Paske si ou pa angaje ou se vwayou kap tou deside pou ou. Nan men kounye a la, kòman ou kapab ensite moun sa yo pou ke yo vini? E se la m bezwen rive. Paske tout sa nap di yo la, yo pap minen anyen si w pa gen moun ki konnen ki vin angaje yo.

Ok. Bon, banm banm bon egzanp, yon egzanp rapid. Kòman ou ka imajine o venteyinyèm syèk de patikilye, de senp patikilye yo genyen, e gen de moun ki genyen de djèt prive, gen de moun ki genyen de elikoptè, gen de jounen jodi a ke ou gon sitwayen an Ayiti ke se li menm kap oblije lwe leta ayisyen elikoptè. Men yon elikoptè vann konbyen kòb kadi pou leta ayisyen pa ta ka pwokire de elikoptè? Men sa a fò konnen, se sa m di w, fò konnen. Non, enben se sa. Paske sistèm ki etabli a, li fè an sòt pou sa. Ou sonje eskandal Patrice Dumont, senatè Patrice Dumont, ansyen senatè de lwès, li menm li te fè eklate nan Parleman, lè ke li di konsa, enben gon konpayi ki vann, kap lwe e Palman machin. Nan nan 1 an, kòb pou kòb yo lwe machin, pa yo lwe Palman yon machin, Le palman te ka achte omwen 2 machin ansanm avèk li. Men kòman ou vle yon sistèm konsa ki gen 2 gadyen ou panse yap janm vle Non men se pou kon pran pouvwa a e panse ke bon si yo pa entegre si yo pa entegre yo Mwen sa a m panse ke son sijè son sijè nou ta sipoze vini avèk li ankò pou ke nou wè l plis laj pase ke lè a sanse rive pase ke kòman ke nou kapab pèmèt ke Ayiti plis ensitatif pou moun ki konnen nan peyi sa a. E se petèt meyè fason ou kapab abòde kesyon pou ke ou pèmèt ke kòmsi ou ou plis ou mwen ekilibre ant abolotcho e moun ki konnen, e se petèt la a tou gen de lòt moun ki pral enspire e ki ka fasilite kolaborasyon. Chalè nou te kontan, nou rete egzakteman 30 segond pou ke nou tèmine, nou te kontan pataje espas la ak ou jodi a.
Monchè mèsi mon frè, mèsi se te yon veritab plèzi e map fini pou m di ke le jou ayisyen konprann lenpòtans dè syans e dè teknoloji yo ba yo yon plas enpòtan ke yo genyen nan devlopman peyi e yap ka kòmanse pa wè devlopman men si si non si nou kwè rete nan fòlklò nou panse slogan ka devlope peyi e ben se wè nap wè moun ap fè peyi.